Lasyans rive nan nivo sa pou kò yon fanm, men nou poko rive nan nivo sa pou pou detèmine si yon fanm te vyole yon gason. Wi, se sof si se gason a gason, se pou sa m di se penetrasyon an. Se jan penetrasyon an abime, enpakte. Alò li kapab penetrasyon anal yon fi pou yon gason tou paske. Wi, gason sou gason.
Ou gen lòt objè ke w kapab ensere. Ou avèk yon objè, avèk yon objè, men se penetrasyon an. Ki fè vyòl la. Ki fè vyòl la.
Ok. Penetrasyon fòse, paske se jan kanal la enpakte ki detèmine ke se te on vyòl. Ok.
Bon, an nou fon ti tounen sou ka minè yo. Nou pral pale konsantman. Nan sosyete nou, gen anpil paran dèfwa ki konn planifye swa dè renmen, mete timoun ni Kare l avèk yon lòt. Èske legalman se pa yon deli? Èske yon paran kapab konsanti pou pitit li antre nan rela, anfèt, antre, renmen avèk yon moun, vwa antre nan relasyon seksyèl avèk li? Sèl moun ki ka bay kosantman se moun nan ki bay li pou tèt pa l. Pwen bar, sans eksepsyon. Pwen bar, sans eksepsyon. Sèl moun ki ka bay konsantman pou mwen, se mwen. Sèl moun ki ka bay konsantman pou ou, se ou. Sèl moun ki ka bay konsantman pou li, se li. Ke timoun nan minè, ke mwen k se manman l, se marenn li, se sesi, se sela, bagay konsa pa egziste. Konsantman se on bagay ke ou deside pou tèt pa w e ke ou eksprime pou tèt pa w. Pa gen moun ki ka bay konsantman pou yon lòt moun. Bagay sa pa egziste. Toma. Konsantman an strikteman pèsonèl e gen yon sèl ka kote yon paran ta kapab bay on pèmisyon pou timoun li aji pou tèt pa l, se nan ka emansipasyon yo, kote paran an di ke li rekonèt ke timoun li kapab pran swen tèt li, e m kwè se apati de laj de 15 an pou jèn fi yo, kote yo kapab emansipe yo. Ok, men sa se pa konsantman non. Non, non, ditou, se pa la menm choz. Kesyon an se konsantman wi. Je suis entièrement d'accord. Si m ba w pèmisyon al fè on bagay, se ou k chwazi al fè l. Justement. E mwen di w, ou mèt al fè l si ou vle. Wi, e ben se sa, se la ke je vou, se sa m te vle rive. Donk wi, paran an libere, on va dire, libere timoun nan pou ke timoun nan endepandan, men tout sa ke timoun nan ap genyen pou l fè, se li menm ki dwe konsanti a li a san pousan. E sa pa gen anyen de sa ke papa l ouben manman l ap di ki kapab chanje sa. Ok, nan ki ka yon konsantman pa valid? Daprè rechèch mwen, yo di ke Si yon moun ap dòmi, n ap n ap n ap n ap ban m plis detay. Ann pran le ka madanm, mari, ap dòmi epi lòt la, m ka di ke mesye ap dòmi oubyen fi a ap dòmi, youn nan patenè yo siprann li, ta vle antre nan anfèt nan relasyon seksyèl avèk li. Donk, yo di ke, rechèch yo di ke moun sa pa an eta de konsantman. Donk, yn fwa ke sa fèt, sa vle di ke mari an fè yon vyolans seksyèl sou madanm nan? Wi.
Agresyon seksyèl lan, jan kòd penal la defini l, se tout moun ki gen yon atitid oubyen yon konpòteman seksyèl avèk yon moun pa menas, sipriz, oubyen presyon psikolojik. Donk, le fè ke w pran yon moun pa sipriz, ou menm ou panse ke se sekse ou sekse ou pa w leve madanm ou pandan ke w ap, ou konprann? son agresyon seksyèl ke w fè sou li paske li pa an eta pou l di w wi mwen vle sa non m pa vle sa. Donk nou pa menm bezwen pale pou alkòl la? Konsantman an se konsantman non. Pa gen de sitiyasyon kote ou ta bezwen ou pa bezwen konsantman. Le consentement la définition ne change pas. Si mwen pa avèk antouzyas e volontèman di wi pa gen konsantman. La règle de base est que si m pa ka di w wi, m pa ka di w non tou donk pa manyen m. Se sa.
Èske, ok. Nou pral pran kesyon yo talè Stéphanie, nou pral rive nan peryòd kesyon yo. Kidonk, gen pouswit legal pou yon madanm al pote plent oubyen yon mari al pote plent pou Madanm ni poul dil pat gen konsantman donk marim fè yon vyolans seksyèl pou mwen e kijan lwa ayisyèn nan jije sa kòman yo wèl nòmalman anfèt lè yon moun marye anfèt nou menm nou wè ke li nòmal moun nan marye kidonk nou panse ke konsantman dire konsantman li pa momantane kòmsi se pa sou plas il sifi ke nou marye bon se nòmal mari w ka ka fè bagay avè'w, ou nan dòmi mari'w te ka vle surprann ou, men nan ka ke ou menm ki wè'l yon lòt jan, ok, èske'w si wal pote plent pou mari'w, byen ke ka a ka rare, ou ka chwazi pale avè'l, men nan ka ke wal pote plent, kòman, an fèt, la lwa ayisyèn wè sa, èske yap baw menm pèn si se yon moun ou pat janm konnen,

Men le fèt ke li manyen w seksyèlman san ke ou pat ba l pèmisyon pou li manyen w seksyèlman rete nan kèlkeswa ka a on agresyon seksyèl. Donk pa genyen on lòt solisyon a sa. Ok, Madam Magno wap ajoute on bagay? Madam Maniga Monique, Mesye.
Humm non m pa gen anyen pou m ajoute, le vyòl se le vyòl ke m konnen an ke m pa konnen an ke w zanmi m ke se vwazen m le vyòl se le vyòl fòk nou sispann chache dè jan pou di wi men ke eksetera pou nou bay dè degre pa gen degre Le vyòl se le vyòl ann sispann chache dè jan pou nou di wi mè petèt ke non pa gen konsantman se le vyòl pwen bar se fini.
Ok nap pran kesyon Stéphanie an gen plizyè kesyon m te wè wi.
Ok kesyon m nan se jis m vle nou fè yon diferans klè pou mwen ant agresyon, arsèlman, vyòl ok paske nan tout olon deba m pèdi lè nou pran tèl ka, tèl ka, tèl ka pou moun yo ki la tou m ta renmen nou di spesifikman kisa chak ye e ki pèn pou chak short and sweet.
Ok map fè 2 kategorizasyon deja ou gen. agresyon ki touche kò moun nan epi agresyon ki afekte moral oubyen oubyen mantal moun nan. Ou gen agresyon seksyèl e vyòl ki se de zak ki atake kò moun nan epi ou gen arsèlman ki li menm ki atake mantal oubyen moral moun nan. Donk sa se yon premye diferans ki genyen. Kounye a, vyòl lan, sa k diferansye l de lòt yo, se ke vyòl lan li menm, se yon agresyon seksyèl ki an plis ke se yon agresyon seksyèl, ki petèt tou vini suit de arsèlman, genyen penetrasyon ladan l. Agresyon seksyèl lan li menm, se tout atouchman non konsanti, men ki pa gen penetrasyon. Epi arsèlman an, se le fè ke par konporteman ou, par sa ke ou di, par mo ke ou di, par langaj ke ou itilize, ou fè ou moun santi l enkonfortab nan po l.
Ok, n ap pran Tim. Fèt gen tan pou kesyon yo Stéphanie. Gen tan. Ok.
Se plis on klarifikasyon ke on kesyon pa rapò ak kesyon arsèlman an. Pandan lontan, deba yo te konn fèt sou fòm legal, sètadi konsekans legal pou kesyon arsèlman, e gen anpil avoka ki di non, se pa dan la lwa, pa gen on kad jiridik pou arsèlman. Dwa penal, dwa du travay an Ayiti, li genyen Harsèlman seksyèl ladann ki pasib de 10 zan prizon e travo fòse. Atik 278 kòd penal lan li di kèlkeswa moun ki ta fè on krim vyòl oubyen ki ta yo ta jwenn koupab de agresyon seksyèl konsome Ou tante avèk vyolans, menas, sipriz, ou presyon psikolojik kont on lòt ou de sèks yo, y ap pini l de dizan, plis travo fòse. Mentnan pi lwen nan menm atik sa a, li detèmine fòm dagresyon yo, li di, agresyon avèk vyolans, pami lèkèl on twouv le vyòl, agresyon san vyolans ou sa liy egzibisyon seksyèl, Kanpe toutouni bay moun gade bèl anjen ke w genyen an. Atanta a la pudeur. Harsèlman seksyèl pwopreman di. Se ekri dan la lwa e se pasib de dizan. Mentnan, kiltirèlman palan, nou pa detèmine, sètadi li ankò flou pou nou definisyon ke nou bay keseswa harsèlman, keseswa agresyon. Paske on nèg m ap pase nan lari, ki de sivil eke lap dim ey ti pitit vim palew m pat ront relew epi ou ront vini li pa konsidere ke son asèlman men son asèlman ke liye em ta sipoze ka pote plent pou li pa kont kiltirèlman e mesye ki te pase nan biwo ki di chak moun yon ti bonjou ki karese do yo an mwen menm m te gen dwa dim m pa dakò lap dim o sak pasew la bon ou bèl timoun map fèw favè eksetera li pa konsidere l s on asèlman e petèt w ap jwenn 2 lòt moun anfas k ap di a ma chère ce n'est rien qu'est ce que tu as comme ça toi même epi sa w tande an mwen vin sòti tankou moun ki bèt bwa a donk fò nou klarifye l paske di ke pa gen pre pa gen ke legalman ke nan lalwa ayisyèn ke l pa genyen kad legal li pa gen kad jiridik fò n ta.

Paske m wè nou pa relate pwa edikasyon. Paske m wè nou pa relate pwa edikasyon sou konpòtman medam yo. Ok. Pafwa yo leve medam yo nan yon sans kote ke yo pa janm admèt sa yo vle vreman. Kòmsi moun nan gen dwa, ou gen dwa nan chanm avèk moun nan, li di w non epi se wi l vle.

Eske ou ka klè avèm silvouplè paske m vle su ke m pa fè anyen ki fèw de enkanfòtab men silvouplè silvouplè silvouplè lè de moun gen on relasyon e mesye te fè alizyon a sa toutalè nou gen de jan youn boule ak boule ak lòt gen on jan nou enteraji li te fè on bay on egzanp talè de Gen youn ki renmen domine, eksetera. Lè ou gen yon relasyon entim avèk yon moun, nou gen yon jan nou brile. Alò, petèt ke nan relasyon avèk mari m, mennaj mwen, kèlkeswa, nou gen de yon jan nou kominike kote youn konprann lòt. Men, kote youn konprann lòt. Men kote youn konprann lòt. Kounye a, si se jodi a m rankontre w, nou pral lakay mwen eksetera, epi m ap ba w, epi m di w, non, non, non, èske ou pa si w, pito ou mande, tande. Paske pa al pwojte sou yon moun ou entansyon. Sèl moun ki konn sa m panse, se mwen. Sèl moun ki konn sa m vle, se mwen. Se vrè ke petèt mwen pa trè klè e onèt avè w, alò si se pa klè, pito ou mande m. Men pa deside pou mwen sa m panse, pa deside pou mwen sa m vle. Sa a trè enpòtan. Anfèt, mwen gen, non, mwen gen de bagay m anvi di e gen yon bagay ke m ap, gen yon bagay ke m ap goumen ansanm avè l. Apre sa m ap tounen sou afè edikasyon an paske m pa t fini. Gen yon bagay ke m ap goumen ansanm avè l, anfèt. Fi a a 75 pousan de fwa l pa bezwen penetrasyon poukisa? Poukisa fi a ap bo li bezwen kale gen de lè fi a bezwen w kole sou li sèlman li pa bezwen nan fè bagay nan ka akoupi m chaje w kale m mete m li pa bezwen l anfèt Eskize men se pa fi a non gen de moun gen de moman kote ou vle yon ti afeksyon ou pa anvi fè bagay e se pa fi sèlman. Le problème de le problème map goum avèl nan yon club ke m genyen kote ke nap fè edikasyon seksyèl pou gason kote ke nap edike gason yo pou yo aprann koute kò fi a. Anfèt lè w koute kò fi a. Eskize m, se pa kò fi a pou koute, se vwa l pou koute. Se sa l di w la pou fè. Non, lè m di w, lè m di w koute kò l, lè m di w koute kò l, men ki sa m vle di. Depi yon fi di non pou yon bagay, se ke gon pwoblèm.
Depi fi a di non, se ke se non. Li ka bo avè w, li ka vle w manyen tete l, li ka vle w woule tete l, li ka menm vle w souse tete l, men Li pa vle w penetre l. Ou ka abitye penetre l tout tan nan moman sa a se pa sa l vle li jis bezwen kole. Mentenan, pwoblèm ke nou genyen nou pa asosye l'écoute de la voix de la personne avec l'écoute du corps de la personne. Donk nou panse ke kò moun nan di yon bagay e ke bouch li di yon lòt bagay. Ou tande sa bouch moun nan di a men ou panse ke l an dezakò ak sa ke kò l di. Depi yon fi pa sou sa w konnen.
Fòk nou dakò tou ke chak mo gen yon definisyon. Sa se yon boutèy, pwen bar. Li pa gen lòt definisyon. Non sa vle di non, pwen bar. Se non, li di w se non. Non se non, epi se fini.
Ekskuze mwen, yon segond.
Sèlman m ap ajoute. Ok, m ka konprann ke fòk ou te kòfyan. Ok moun nan jus di w non. Vwal, vwal, vwal.
Vwal, ok vwal trè byen vwal e kòl. Ok imajine w ke moun nan kapab di w non, ou di kòm si moun nan pa vle penetrasyon, epi moun e li menm tou kap fòse penetrasyon an, epi lap di w non. Fò nan fò n wè sa yo tou. Lè lè lè kòm si lè m di w lè m di w lè m di w fò kòm si ou ou non waw li li moute sou ou. Li moute sou ou. Kòmsi moun nan ap fè dè jès, moun nan ap fè dè jès, moun nan ap karese w, l ap moute sou ou epi l ap di w non. Sa, sa egzi. M pral ba w, m pral ba w yon, m pral ba w yon egzanp dènye ka, dènye ka de, dènye ka de vyòl konjigal ke m resevwa an klinik, fi a se jis yon penso l te bezwen.
Ok m ta renmen reponn kesyon edikasyon afè edikasyon an li trè enpòtan e jan ou poze kesyon an trè enteresan tou paske nou pale de jan nou edike medam yo paske nou pa edike mesye yo ou paske mesye yo pa bezwen edikasyon se pa yon kesyon de jan nou edike medam yo se jan nou edike timoun pwen bar Kijan eske nou pral edike moun, timoun nou, kijan ou pral leve pitit ou pou l ka premyèman santi l alèz pou l eksprime tèt li, pou l ka di non san l pa santi l wont, san l pa santi ke sesi ke sela. Kijan ou pral elve pitit ou pou l ka tande lè yon moun di l non, pou l pa pwojte yon lòt bagay sou li paske se pa sa l te vle tande. E pou on moun konprann konsantman an fòk li ke li menm li santi li gen plas pou li menm li di non tou. Li trè difisil pou map leve on timoun pou timoun nan pa janm gen dwa dim non pou lè l vin adilt li deside lap kanpe jodi a pou l di non. Sa trè enpòtan. Si ou gen, sa moun ki gen pitit lakay ou, timoun 5 an, 4 an, Lè w ap benyen l, èske ou mande l si ou mèt manyen l? Sa se yon bagay nou pa panse fè. Cheri, èske m mèt lave do w? M bezwen lave do w. Men ou pa annik pran timoun nan epi ou ban m, ban m, ban m, vire m ap fè sesi sela, se otorite m ye, m vin benyen w pi fin ak sa. Eske lè ou pral rantre nan chanm pitit ou frape sou pòt la ou eske ou rantre se mwen k peye lwaye lakay mwen m ye kabann sa se mwen k achte l kijan ou vle ou moun aprann ke li gen dwa ke li gen dwa eksprime sa l vle si l pa leve nan sa si l pa janm gen opòtinite pou l di eskize m non m pa vle sa. Alò edikasyon sa wap pale wi se vrè pou ti fi avèk ti gason tou pou tout kominote a pou moun santi ke yo alèz pou yo ka eksprime mwen vle sa mwen pa vle sa e mwen gen dwa di kem vle sa e kem pa vle sa. Ok avan nou pran yon lòt kesyon Toma ou te ou te gen yon reyaksyon wap fè? Non non. Ok.

La, lè nou wè Kòd di travay la pale de harcèlement sexuel, kounye a se nan kad travay sèlman. Se nan kad salarye e anpwayè, kounye a bagay la mare. Paske fò nou gen bagay pou moun ki pa gen pou moun ki pa gen relasyon travay. Se pou sa nou gen obligasyon, pa nou pou nou gen obligasyon, men fòk yo ta fè yon kòd penal ki enkli, ki enkli harcèlement sexuel, ki di sa l ye. Kilè ou ka pale de harcèlement sexuel? Sinon, ou pap ka pote l nan jistis. Ou ap ka pote l nan kad du travay men ou pap ka pote l nan lòt kad. Epi aprè sa, Thomas te di tou ou ka fè pouswit sivil. Pwoblèm avèk pouswit sivil la se ke yo nan kòd sivil la yo di l tout tout lè fwa on moun fè on bagay ki pote a ki pote w a ki pote yo ki fè w ki koze w ditò ou sipoze ka pote plent pou li pou w gen bon lajan ou byen lòt bagay. Pwoblèm nan kounye a lè se yon bagay ki gen rapò avèk yon enfraksyon, se ke pou asèlman seksyèl pa egzanp, si w pa ka pwouve te gen asèlman seksyèl, ou pa p ka ale an sivil pou al mande kwakseswa. E se pou sa l ap pi difisil pou asèlman seksyèl paske ou pral rive devan tribinal sivil la, ou pral di wi m te asèlman, ok. Pa gen pwoblèm. Yo ka, yo ka aksepte ke te gen yon bagay ki fèt. Men, se tribinal penal la vrèman ki pou ta statye sou sa, pou l ta di w, men pou ki sa, wi sa sa pase, paske sesi, paske sela, e kounye a ou ka ale an sivil, ou ka mande domaj enterè, oubyen ou ka mande lòt bagay. Donk, se pou sa jwèt la mare, fò yo ta gen atik sou li vrèman pou ou ka ale o sivil, e o penal. Paske la nan kad enfraksyon li lye strikteman ak penal e sivil donk fò w gen tou lè 2. Mèsi. Ok.
Avan menm ke nou pran lòt kesyon mwen ta vle ajoute yon bagay. Malgre ke pa gen yon lwa ki ekri, anfèt pa ka gen pouswit legal nan ka arsèlman, li jis presize pou travay, men m ap ankouraje tout fi ou menm gason ki sibi asèlman seksyèl pou yo pote plent. Gen de òganis ki la pou sa. Pito w pote plent paske dèfwa arsèlman seksyèl ka debouche sou vyòl. Men si w te gentan pote plent yonn de fwa pou menm endividi an e m panse ke si ta vin gen vyòl ou ka gen sa ka rann ke lè w al pote plent pou vyòl la li vin ba l plis pwa nan balans lan. Donk menm lè ke pa gen lwa pou sa M ap ankouraje chak moun ki sibi yon asèlman seksyèl, fi kou gason, ale fè moun konnen. Pa sèlman fè moun lakay ou konnen, pwòch ou konnen, men fè yon otorite legal konn sa. Pou si yon ka ta vin pi, ta rive nan vyòl, omwen ou te gentan avize sa. Ok. De kesyon nap pran epi mesye dèyè a.
Merci. Mwen m ta renmen poze kesyon sou harcèlement beaucoup plus ki fèt sou gason. Pa egzanp mwen mwen te konn fè kou nan inivèsite. Epi on fi ekriw poul diw konsa ke jan w te gadel jodi an. li vle e ou sòti ansanm avèl e kon ou ap dil non se ryen se ke ou te gade tout moun li kòmanse bon ou presyon psikolojik li kòmanse diw konsa ke eske se paske li pa bon eske li mal kanpe kisak fèl mwen li pa fanm eske ou pa wèl kòm fanm donk eske lè ou gen tip de mesaj sa yo eske nou konsiderel kòm asèlman seksyèl paske menm si ou di on moun konsa ke. non sa m'interesse pas, ebyen li kontinye men li ap baw on seri de lòt ti presyon a kote. Donk kijan nou konsidere sa? Merci. Bon, trè. Nap poze kesyon a François Trèfort.
Ah dakò.
Bonsoir. Bon, e kesyon m nan se sanse yon kesyon a 2 volè. E premye an m ta renmen konnen pou nou banm enpresyon nou silvouplè sou koze konpwomi nan yon relasyon. Ok moun nan gen dwa di non men pa kont si nap pran kat figure sa kote ke wi nou nan relasyon avèk yon moun men sa fè kelke tan ke ni ou ni madanm ou yo pa janm antre nan relasyon seksyèl epi e madanm mesye an toujou ap mande men fi an di non donk eske Fi an kounya la se rive yon lè li di bon ok m deside bay misye yon bagay pa konpwomi men se pa paske m vle donk m ta renmen konnen ki enpresyon nou sou sa epi dezyèmman m ta renmen nou eksplike m tou kisa ki anfèt asèlman seksyèl lan nan sans ke èske se lè mwen jis wè moun nan nan lari e ke mwen rele l e ke li pa vle e ke m ensiste sou sa san ke m pa ni denigre l ni ke m pa joure l.

Se lè ou met oubyen ou met yon presyon sou yon moun oubyen ou ensilte l ou denigre l d'une nature sexuelle ou pour une raison sexuelle. Kounye a, si ou m ap mache nan lari, m ap pran menm egzanp ou, epi ou rele m e m pa vini, ou kòmanse joure m. M pa ka di w si se harcèlement sexuel paske m pa konn poukisa ou rele m, E kounye an se pa on presyon seksyèl wap met sou mwen, se jire m wap jire m. Alò wi se on agresyon, se t yn ensilt, se un manque de respect, se mechan men èske se seksyèl, m pa konnen. Ok. Se.

Sa se le harcèlement. Kounye a, si map mache nan lari, oh, bèl ti cheri, manman vin pale w, etc. Harcèlement an te kòmanse la. M pat bezwen di w non pou w fache. Ou wè sa m vle di w? Se pa le fèt ke m di w non ke aprè sa ou kòmanse joure m ke w harcele m. Le fèt ke ou abòde m konsa lè m tap pase, ou te deja harcele m. Paske lè wap kwaze yon moun nan lari ou ka salye l bonjour etc men si jan m abòde w son yon manyè seksyèl ou agresiv mwen gentan arsele w alò se jan ou te apwoche moun nan ok e te gen yon kestyon sou konpwomi eske dan yon relasyon ka gen konpwomi seksyèl se sa la kestyon ok dan yon relasyon gen konpwomi pwen bar sa se pa yon afè seksyèl. Nan yon relasyon gen konpromi ok sa yon konpromi ye yon konpromi se ke map fè yon bagay kem pa tap nesesèman chèche fè men ki pa deranjem pou ou paske sa fè ou plezi ou renmen manje griyo map fè griyo pou ou m pa manje griyo m pa vlel men ou pa gen pwoblèm mal fèl pou ou lè ou rantre nan yon entimite yon moun nan yon afè seksyèl

de faire sex de relasyon seksyèl eskize m ke sa pa ka yon konpwomi ou wè diferans nan ou nou pa ka di ok m ap fè l jodi a men vrèman m pa sou sa sa se pa yon konpwomi sa se de la presyon non si pa gen konsantman li pa bon kounye a nou ka gen konsantman ke nou pral fè sèks ansanm e ke nou pral gen yon konpwomi jodi a se mwen k anlè demen se ou k anlè kèlkeswa. Se pa la menm choz. Sa va? Lot kestyon an se tè. An nou pran reyaksyon Toma, si l ap reyaji. Jiske la mwen pataje menm avi an, sitou sou dènye pwen ke l te adre, sou dènye kestyon mesye an. Men mwen ta renmen tou ke, m ta renmen fè sòti ke. Lè yo pale de arsèlman, de konpòteman oubyen de kòmantè yo kapab fè sou yon moun, se nou se pa ke n ap di pou pa gen dwa di ou pa ka fè yon moun yon konpliman. Ou kapab fè yon moun yon konpliman, ou kapab di yon fanm ou yon gason ke w twouve l bèl nan zye w, s on dwa ke w genyen. Men pa kont, dwa ke w pa genyen an, se fache si li pa aksepte konpliman an E dwa ke w pa genyen siw to a se ensiste apre ke l fè w konprann ke konpliman ke w ba li an, li pa ta, li pa bezwen l nan men w. Se la ke, selon mwen menm, opinyon pa m, se la ke arsèlman an kòmanse. W ap pase, pou m di w, a, cheri ou bèl, m kanpe la. Ou reyaji pozitivman, mwen kapab Avanse poum pale avèk ou ankò. Men si ke lèm fin di w ah cheri ou bèl e ke ou pa reyaji e ke mwen ensiste se la ke mwen menm mwen panse ke arsèlman an kòmanse. Se kan se lè mwen ensiste alòske m konnen ke w pa vle sa nan menm ankò.
Ok nap pran repons dezyèm kesyon an. Monique Sa ki te dabò. dezyèm nan se premye kesyon an m pa sonje. Wi wi kesyon mesye a.
Ah ok ok ok. Mesi te le teks le mesaj pou sava si. Se u pwofesè a ok ars ok agresyon pa nesesèman seksyèl sam konprann de sitiyasyon an jan ou eksplikel se ke fi a agresiv avèw menm pa di ke se on harcèlement sexuel paske se pa sex lap mandew li pap met presyon sou pou fè sex avèl li agresiv avèw paske li bezw li li li santi ke ou ou pa atire ou ke ou pa trouvel bèl ou sesi li sela sim byen konprann sim byen konprann sitiyasyon an wi se yon agresyon men mwen pa konprann li antanke sex sof sim pa konprann. Li pa met presyon sou ou pou l gen lè favè seksyèl. Li met presyon sou ou pou w gen lè favè. Enben se de asèlman seksyèl. Depi w ap met presyon sou yon moun pou de favè seksyèl se asèlman. Keswa fi a gason, gason a fi, fi a fi, gason a gason. Depi w ap met presyon paske w vle yon bagay ke m pa di w wi, se yon asèlman seksyèl absoliman.

Li arive mòde l ke l blese l. Eske sa a son ka de vyòl? Eske se yon agresyon? Ok, le fèt ke l mòde l pa yon vyòl, eske se yon agresyon? Ben sa depann de sitiyasyon an. Mwen pa t la, sa depann de kontèks la. Eske se jwi y ap jwi epi agnn ou eske se avèk entansyon ke mwen mòde w pou m fè w mal? La a, si nou pa t la nan chanm nan avè yo, nou pa ka reponn kesyon sa a. Donk, oke, m ap di mèsi a piblik lan ki te rete djanm. Malgre gen anpil nan nou ki fè jounen an, men nou te rann twazyèm panèl lan posib. Mèsi anpil. Mèsi anpil a Monique Manigat. Mèsi pou tout presizyon ou pote pou nou sou konsantman avèk vyolans seksyèl. Mèsi ak Thomas Magloire tou ki te reponn envitasyon APS e ki pote anpil presizyon sou sa ki gen awè avèk legalite sa lalwa ayisyèn di sou konsantman avèk vyolans seksyèl. M ap mande fon ti kanpe pou nou bat bravo pou. Piske se dènye panèl la, apre sa se turn up li ye. N ap tou kanpe N ap tou kanpe epi n ap bat yon gwo bravo pou Thomas Magloire e Monique Manigat. Mwen ta renmen di yon dènye bagay. Mwen ta renmen remèsye e salye APS paske jan de fwar sa a se pa yon bagay ki komen an Ayiti.